Gwo nouvèl medam mesye, la polis kap kontinye entansifye nan moman nap pale ansanm avèk ou la, ebyen ke kote anba lavil la ki cho kou vè lanp, la polis kontinye ap masakre, ebyen la polis kontinye ap mete gwo gwo gwo gwo presyon, ebyen operasyon yo lanse Selon Jacques Adder, ebyen yo pap nan dan griye avèk malfwa pou dènye tan sa yo. Se sa ki fè anba lavil nan moman sa li vin frajil, n ap mande si yon moun ap pase nan moman an rete vijilan e anpil pridans paske lapolis kontinye ap entansifye operasyon. Selon plizyè moun oubyen selon plizyè enfòmasyon k ap sikile pandan jounen an, ebyen lapolis ki ta vide plizyè dwòn via task fòs nan zòn Matisan Ebyen plizyè ta genyen plizyè blese men gen pa gen poko genyen chif ofisyèl ki soti selon laprès oubyen selon ebyen sit ofisyèl polis nasyonal. Men selon sa nou ka konnen selon enfòmasyon ki ap sikile ebyen lapolis ta fon frape nan zòn sa kote li bay anpil anpil anpil tèt chaje moun kouri epi anpil dron te tonbe. e moun ki te pwòch zòn sa yo te kapab tande bri dwon yo ki t tonbe kote lapolis tap degaje konsyans yo avèk mesye yo. Enben lapolis ki sèmante sèt fwa si li pap kanpe se toujou men menm batay la ki kontinye ap mennen patou nan peyi a, enben lapolis ki deside tout bon pou yo kapab kenbe flanbo a limen tou wouj. Enben pou kapab bay popilasyon an bon jan sekirite ak bon jan lapè nan tout kwen. E sitou moun ki nan zòn defavorize yo oubyen moun ki nan kan yo, y ap mande pou leta fon jan pou retire yo. Selon sa plizyè moun ki ta fòme yon sòt de sendika, enben kote yo te bay yon konferans de près, yo mande leta tanpri fon bagay pou yo, yo pa kapab ankò, yo rive nan yon sitiyasyon kote yo pa ka sipòte. Ebyen de menm kote leta ayisyen oubyen lapolis kontinye ap bay bon jan frap bon jan ebyen enfòmasyon oubyen bon jan frap pou yo kapab kenbe tempo a pou yo avanse avèk pwosesis de retabli sekirite nan peyi a. Selon sa plizyè moun ki ap obsève sitiyasyon ensekirite peyi a e k ap gade kijan lapolis ap souke pye dènye tan sa yo malerezman ki gen dout sou fason lapolis ap mennen operasyon yo, Men moun yo ki pa sispann poze kesyon. Moun yo poze yon pakèt kesyon sou ki jan leta oubyen lapolis ap opere nan dènye tan sa yo. Lè yo estime ke lapolis fè 2 kout nan yon zòn, li kite l l al nan yon lòt zòn e pa gen konsolidasyon, moun yo santi ke lapolis pa vrèman konprann egzijans popilasyon an fè yo oubyen sou fason y ap mennen operasyon nan zòn defavorize yo. Ebyen de menm kou moun ki nan sant, mwen di ou ki nan sant yo, ki kreye yon sòt de sendika kote y ap pale avèk laprès e yo te tou lanse yon sonèt dalèm, dalam, dalam padon, bay leta ayisyen pou ke leta ayisyen kapab panse avèk yo e retire yo nan move sitiyasyon kote y ap andire depi plizyè ane e plizyè tan, yo pa gen anyen y ap fè, yo ap soufri, yo pa ka kite kan an paske kote yo te rete a bandi pran l. E yo pa gen anyen yo ka fè. Donk se sak fè moun sa yo mande leta ayisyen tanpri fon bagay pou yo, si yap fon bagay fèl vit. Yo menm site non premye ministre Alix Didieu Fils-Aimé kote yo di premye ministre ou se youn nan moun yo ka fè konfyans paske ou pwouve e nan dènye tan sa yo ou pa ret avèk moun e ou pwouve sa w vle se li ou ka fè. Depi aprè ou te bay chèk avèk 5 manm ki te nan cpt a, enben ki tap fon fason pou yo destitiye ou. E ou menm ki te pran kouraj ou a 2 men, ou te kanpe e ou te kite sa pase e sa ki fè ke peyi a pa tonbe nan yon kriz enfènal. Donk moun sa yo bat bravo lakontantman pou PM nan e yo menm anonse. Alò se toujou moun ki nan kan yo kap pale. Yo menm di, men si yo gade pandan PM nan mwa sa a, PM nan pa di yon mo pou yo, men pa kòmanse montre voye sinyal ba yo pou yo kapab rezoud pwoblèm nan, enben yo menm yo deside di y ap pran beton an pou yo chofe l nan men Leta. Sa ki fè moun sa yo, yo genyen opsyon pou yo kapab chèche pi bon mwayen, medam mesye, pou yo kapab bay Leta sa l bezwen. Oubyen pou li ta kapab ba yo sa yo bezwen. Men yo menm, yo pa montre yo agresif, okontrè yo montre y ap fè yon demand kòm se dwa yo pou yo mande leta pou li ta restore sekirite, pou yo kapab jwenn pi bon, pi bon kondisyon de vi. E moun sa yo ki ap viv nan yon kan, nan kan gen plizyè mwa, gen ki gen plizyè ane nan kan an, e yo mande leta pou yo kapab retounen nan mezon respektiv yo ke yo te konstwi. Se sa k fè yo mande leta tanpri, tanpri, Pa kite bouch yo long, selon sa yo di, men pou ki yo ret tounen. Men, tout pandan ke lapolis li menm, li kontinye ap bouje liy yo trè sevèman nan dènye tan sa yo, e ou kapab wè sa, e tande sa, sitou si w rete tou pre santre vil nan Pòtoprens. Epi tou, genyen DG Jakadè ki ap fè pale de li dènye tan sa yo sitou aprè li te fin fè mesye ki nan Cimo oubyen Udmo demaske lè yo mete kagoul enben sa ki te fè ke moun yo te mal entèprete zak sila yo te di ke se pou valè bagay ki genyen pou rezoud andedan peyi a poukisa se pwoblèm sa enben DDOLOS 1 an ta wè pou l fè Alòske gen plis bagay ki pi enpòtan ke kagoul polisye yo. Men selon sa tou yon sitiyasyon ki koze anpil deba nan peyi a, deba sa yo alimante vè moun ki pa konprann oubyen ki pa genyen kapasite pou idantifye sa k ap fèt la. Donk te deja gen yon nòt kote lapolis te soti, yo te mande pou tout polisye pa itilize kagoul E menm kote a tou yo te di tout polisye yo dwe raze bab yo, pa kite dread nan tèt yo. Nòt sa ki te fè la une de l'actualité aprè ensidan an fin pase, men gen moun ki di yo te gentan wè nòt la deja, donk lapolis pat gen dwa, alo polisye yo pat gen dwa mete, e selon sa moun yo di, alo yo te di lapolis pat gen dwa mete kagoul e yo te dwe konfòme yo paske nòt la te gentan soti deja. Men gen moun tou ki di, enben, si se te yo menm, yo t ap just kanpe travay pou yo bay yon repons konplè avèk DG, alò, Direktè Depatmantal Lwès 1, ki se Jacques Ader. Nou konnen, depi lè l rive nan tèt DDO a, ki kòmanse bouje lin yo sevèman e ki montre veleyite l pou li kapab konbat sitiyasyon ki gen la. Se sa k fè, yon lòt bò, anpil moun di, sa l fè a, Se vre, li pa t gen dwa kanpe nan lari an pou l te fè polisye yo sa, men li te kapab fè l de manyè administrativ, men sonje, enben gen moun ki di tou, fòk nou sonje, yo te gen tan bay yon iltimatòm, alò yo te ekri yon yon nòt kote yo te fè fè nòt la sikile, tout polisye te gen dwa avèk li. Donk, se sa ki fè, yo pa santi gen malonèt ki fèt, men se te pito, se de polisye k ap dezobeyi lòd enstitisyon an bay, moun sa yo merite sa yo jwenn. Epi tou, yon lòt bò, dosye a ki toujou ap fè pale de li, kote ke anpil moun kontinye ap bat bravo lakontantman pou eh polis nasyonal la ki toujou kenbe eh tòp la, sitou nan lwès peyi a, nan Pòtoprens, kote ke lapolis ap kontinye manyen anba lavil, e netwaye plizyè ri ki te bloke, plizyè. Kote anba lavil, moun yo ki frekante anba lavil la, selon temwanyaj yo, yo di yo wè van lespwa k ap boujonnen tou piti avèk volonte lapolis genyen pou yo kapab rezoud pwoblèm ensekirite ki genyen nan depatman an sitou nan pò anba la vil. Anba la vil nou konnen yon epòk ki te yon kote eh se la tout moun te konn chèche lavi. Men jodi a, si w rive anba la vil, w ap konprann se nan yon dezè ou nan yon forè ke w rantre, pa gen anyen. Donk lapolis ki konprann sitiyasyon an, nan batay ke y ap mennen an, yo fè yon fason pou yo kapab retounen, medam mesye, avèk yon, pou yo netwaye. Ebyen anba a, tout pandan ke y ap retabli lòd ak sekirite. Men anpil moun ki gen dout aprè yon ensidan ki te pase nan dezyèm jou kanaval la oubyen nan twazyèm non dezyèm jou kanaval la ebyen kote ke bandi yo te tire a wotèdòm sou channmas ki te lakoz ki te lakoz gwo panik avèk tèt chaje ebyen nan pòtoprens kote kanaval t ap frape anpil moun te dap danse ebyen sanzatann san epi yo tande bal katouch kòmanse deklannche. Moun yo ki te kouri, sa ki te koz anpil moun te frape, men sa pa t genyen mò. Men moun yo ki te vin panike palaswit paske yo pa t panse oubyen yo pa t imajine yon bagay konsa te ka rive nan moman kanaval la ap dewoule a. Epi medam mesye nap toujou kontinye avèk enfòmasyon yo pou ou fwa sa nap fon kout pye nan komin gresye nou konnen nan moman sa se gresye ebyen aktyalite a rete kote se gresye tout moun ap kontinye frape ebyen lapolis ki pa neglije bay bon frap nan komin gresye sonje m te di w nan lapolis avèk task fòs plis lòt inite nan lapolis la te kenbe time Sitou pou w te parèt pou te kenbe vizit komisè gouvènman Pòtoprens la ki t ap vin vizite pak, yon pak nan komin Gresye. Donk sa ki te fè anpil moun te bat bravo lakontantman pou tout dispozitif lapolis te pran e moun yo te ka wè tou si gen volonte Yo kapab retounen lakay yo byen rapid, byen vit, sitou moun ki sou plas nan komin Leyogàn. Moun sa yo ki di yo ta renmen pou lapolis ba yo posibilite pou ke yo viv, pou yo vi, pou yo pou yo retounen lakay yo, pou yo vin viv nòmalman. Selon moun sa yo, yo estime ke genyen plis dega ki fèt lè lapolis pa fin fè yon operasyon epi yo retounen. E lè mesye yo retounen, yo retounen avèk yon fòs de represyon. Ebyen yo menm yo pa ka kenbe fòs sa a, yo pa ka fè anyen. Sitou nan dènye fwa lapolis t ap mennen operasyon anba sa, yo te vini, yo te pot tèt yo volontèman pou yo kapab bay pi bon rezo oubyen pi bon solisyon avèk sa ki t ap pase a. Epi tou n ap fè yon kout pye nan kesyon politik, n ap kite kesyon bandi a, epi n ap fè yon, avèk lapolis, n ap fè yon kout pye nan politik. Ebyen, plizyè jou aprè PM Alexis Dieu-Fils-Aimé fin enstale kòm prezidan e premye minis nan peyi a, toujou poko gen sinyal klè ki voye montre ke li ap mate kriz la. Sitou sa ki gen pou wè avèk ekonomi peyi a, nou konnen gen yon enflasyon k ap monte a 30 pou san nan peyi a, poko janm gen anyen ki di kisa ki pral fèt. Alò pi gwo bagay ki ka fèt se veleite pou ke premye minis lan degaje, debloke wout Grandans, alò Gran Sid avèk Gran Nò a. Se espas sa yo ki pèmèt ke moun yo te konn vakye maten, midi, swa nan aktivite yo, e machann yo te konn rele yo de yon depatman a yon depatman, sitou pou moun ki konn al Malpas nan lòt depatman. Men jodi a li vin pi difisil pou yo ale, e menm si yo ale, yo peye 4 fwa, pafwa 5 fwa lavalè sa yo te konn peye. Moun sa yo ki estime moman an pa jis, pou yo kapab ale e pou pa pwopis. Yo mande leta ayisyen, pli pli presizeman PM Alex Didieu Fils-Aimé pou l tanpri tande yo, sitou machann, madan sara yo e moun ki gen pitit lekòl nan inivèsite, enben yo di yo pa gen aki kreye aki reponn se sa ou konn fè sèlman, men pandan tan sa yo, enben biznis yo prèske kanpe yo pa gen anyen y ap fè. Donk sa ki fè moun sa yo mande avèk. lapolis oubyen premye minis Alix Didier Fils-Aimé pou ke Alix fon bagay pou yo pèmèt ke yo ale vakye nan aktivite yo men pou yo kapab jwenn pi bon solisyon nan kriz la. Ebyen se sa ki fè yo mande pou PM nan konprann ke fonksyon li fonksyon li se pèmèt ke moun yo jwenn yon ti alemye. Pigalle vin fè menm jan avèk 9 mesye ki te la yo, ki t ap fè fo pwomès, men pwomès yo pa t janm ateri. Moun sa yo, yo menm ki konnen ke bagay yo pa fasil, enben yo di pou PM nan tanpri konprann e tande kri yo pou ke li fon bagay pou yo. Donk sa ki fè moun sa yo toujou genyen menm. anvi pou ke yo tande enben PM Alix Didieu Fils-Aimé. Donk moun sa yo mande pou PM nan tanpri, tanpri, tanpri, tanpri pou l fon bagay pou yo, pou yo kapab vakye nòmalman avèk aktivite yo. Epi tou anpil pawòl, anpil ap pale sitou avèk plizyè sektè politik andedan peyi a, sektè sa yo ki leve vwa yo, ki vle mete yo ansanm pou kapab jwenn yon fason pou gen yon gouvènman bisefal nan peyi a, e plizyè nan aktè sa yo nou ka site senatè Jean Renald Selatis, nou kapab pale de mèt Renald Georges, nou kapab pale de Clarens Renois, nou kapab pale de plizyè lòt moun enben ki mete tèt yo ansanm enben ki di fòk gen yon gouvènman bisefal. Men yo poko sòti yon nòt kote ki ofisyèlman soti de yo, men y ap konsète ansanm pou yo jwenn yon pi bon fòmil pou sa kapab parèt e ki pou yo avanse nan kriz ki genyen andedan peyi a. Enben se enfòmasyon sa yo ki kenbe aktyalite jounen an. Epi tou nap fè yon kout pye nan depatman Latibonit kote ke anpil peyizan rele chal bare dèyè yon seri de mesye ki te vle rantre nan yon lòt zòn pou yo te vin ba yo pwoblèm. Enben peyizan sa yo ki pa te pè, ki te afwonte, enben ki te di yo pap kanpe. Donk Latibonit ap rete Yon depatman kote pou moun viv. Malgre gen yon bò nan depatman an, sitou nan komin ti e Ti Trivyè de Latibonit, nou konnen ki genyen anpil danje, se la gang kokorat, alò, se la gang koalisyon e kote ti e Niksonn Elan ap dirije, enben ke yo pa, yo di yo pap kite nèg vin pran lòt zòn. Kote yo te gentan pran yo, yo pran. Se sak fè yap mande lapolis tanpri pou yo pa kite enben mesye sa yo, mesye malfwa sa yo vin pran zòn nan nan men yo pou yo kite pou yo pèmèt yo avanse. Donk se yo kite mesye malfwa sa yo vin pran zòn nan nan men yo enben selon sa yo di yap bannann selon yo menm. Yo di yo mande lapolis tanpri tanpri pou lapolis fon pote boure pou yo pou yo kapab jwenn yon bagay pou di. selon sa moun sa yo ki tap pale di. Yo estime ke si yo rete san yo pa jwenn yon bagay pou yo fè, san lapolis pa pote yo sekou, pote yo sipò, selon sa yo di, yo bannann. Donk yo bannann vle di yap viktim anba men mesye yo ki deja manje gèp e ki deside volontèman pou yo pran zòn kote yo abite, yo tap viv pezibleman. Gwoup moun sa yo ki rele chalbare e ki mande leta. Tanpri tanpri pa kite eh yo rive la ok yo mande pou leta tanpri tanpri pa kite yo rive la men fon bagay pou yo e sa pou leta fè pou yo a se pèmèt ke yo avanse yo viv nòmal donk se sa moun sa yo di epi nap kontinye zanmi entènot pou ke eh Jan sitiyasyon an prezante a, sektè politik yo leve vwa yo pou mande avèk PM Alix Didier Fils-Aimé tanpri fon chita pale pou evite peyi a konnen yon lòt kriz ankò. Epi moun sa yo ki raple PM nan li pa gen yon manda 20 tan nan men l, son manda kèk mwa ke li genyen pou li rezoud pwoblèm ensekirite, ki gen nan peyi a. Donk se sa anpil moun di e se la se sa plizyè lòt moun di. Donk selon sa yo di, selon sa yo pale. Donk kriz jodi a, mèdam mesye, sou kriz ki parèt difisil. Vizan ke PM Alix, kote ke tout lidè politik yo ap mande ke pou li vini nan tèt, alò pou ke li òganize yon chita pale antre Ayisyen pou ke yo jwenn yon akò e se akò sa ki pral pèmèt ke kriz la rezoudre. Gen anpil moun ki estime ke Lidè sa yo ki fè pwopozisyon sa, selon yo menm, ebyen lidè sa yo eseye konsyan de kriz ki gen la. E yo trè prudan pa rapò avèk euh, desizyon men gouvènman Alix Didieu Fils-Aimé kapab fè anndan peyi a. Poukisa? Paske kriz sa yo se toujou konsa. E toujou genyen menm volonte medam mesye pou kanpe kriz ki gen la. E se pa rezoudre de manye definitiv ke yo toujou fel paske a chak fwa genyen jan de sitiyasyon sa yo. Ebyen yo toujou vini avèk lòt akò ebyen ki kraze l. A chak fwa genyen desizyon sa yo, ebyen toujou genyen yon bagay ki kraze l. Paske se toujou blan ki enpoze yon seri de akò. Se blan ki di, se tèl akò, tèl akò ke li vle. Se blan ki di, li vle sa. Men se pa le lidè, le zaktè ki fou pati de la kriz, se pa yo. Se pa yo ki fè pati de moun ki nan politik la. Se pa yo. Men se toujou yon franj nan la sosyete sivil ou yon franj ke yo pran ki pa menm gen pwa nan politik e yo fè yo chita ansanm, yo di yo jwenn yon akò. E moun sa yo se de moun ki toujou ap souvan ebyen ap chèche manje. Selon sa yon seri de moun ki avize ekri sou aksè oubyen sou kriz ki genyen nan peyi a la. Ebyen moun sa yo ki pa vreman bat bravo pou lapolis. Moun sa yo ki pa mete yo a yon nivo pou montre yo konprann kriz ki gen la a nan peyi a. Poukisa? Paske toujou gon bagay ki rive, oubyen toujou gon bagay ki di, toujou gon yon fason ke moun yo wè bagay yo. Toujou genyen yon presedan de sa ki ap pase la a. Kisa leta di? Kisa PM nan di? E moun yo poze kesyon sa. Eske repons yo rive? Non. Repons yo pa rive. Repons yo pa rive, 1, paske yo poko nan mezi ke yo bezwen an. Repons yo pa rive paske gen sitiyasyon ki montre ke eh ben, bagay yo pi konplike ke jan nou panse yo a. Ok? Yo pi konplike. Donk, sa ki rive ke genyen yon sitiyasyon ka prezante, genyen kriz sa a ke anpil moun ta swete ki rezoudre, Men selon yo menm ki poko prè pou rezoud. Poukisa paske yo estime ke pou kriz sa a rezoud.